Ta sanble gen moun ki move paske Dante ap sipòte Fednaelle. Sa pa gen anyen pou wè avè w si w fache, si w move. An, m tande se kòb, m tande se kòb ki bay. Non cheri, moun k ap pale afè lajan yo ban m di nou yon grenn bagay. Dante pa konn pran kòb nan men moun sou Facebook. Dante pa konn pran kòb nan men moun sou Facebook. M te poko janm rann moun sèvis sa. M granmoun, mwen sipòte moun mwen vle, m apresye moun mwen vle. M gen chwa m. M gen tout dwa m pou m renmen moun mwen vle. Edan te poko janm rann yon moun Facebook sèvis sa a pou w ap kriye pou ti 150, 200, 300 dola. Non. M leve m al travay, si m gen yon ekstra kòb m bezwen, m pito al fè Uber. E gras a Dye, yon wikenn pa janm pase pou m pa fè yon 500, 600 dola nan yon wikenn. Se pa kòb travay mwen non, kòb extra lè mal fè son nan club, lè mal fè son nan bal la. M pa janm pa fè yon ti kòb. Gras a Dye. M pa konn rann okenn sèvis. Pa gen yonn nan nou la. Pa gen okenn nan nou la sou Facebook ki ka pèmèt nou, ki ka oze nou pou n di Dan te konn kriye nan zèl kachap nou. Non. Pa gen yonn nan nou la ki ka oze nou di sa. Pa gen youn nan nou la ki ka pèmèt nou janm wè pou n di nou wè Dante ap mande nan zèl kacham. Sa pa janm fèt. Sa pa janm fèt e l pap janm fèt o non de Jezi. Si m chwazi bay Fednaelle love ou fache sa e bagay ki gate w. Ki kou gen kòb nan men w, ki kou pa gen kòb nan men w pou w joure l, pou w ba bagay, ou sa e bagay ki gate w. Bagay konsa se bagay ki gate w otomatikman. Wi m fèl pou granmesi wi m bagay m sak gen banm di nou sim te gen foli pwomotè facebook m tap gen platfòm dayè m pi fò ke nou mal lekòl ke nou mal lekòl ke nou m te ka fè platfòm sim te gen foli m tap fè platfòm sim te gen foli pwomote fè 150 200 dola avèk atis m tap fè platfòm menm jan avè nou paske m pa gen foli. Nou pa konn wè Dante ap fè inèd tan live, 45 minit live. Pi ta live Dante te fè se 30 minit. Sa map di a m di l m fini no filter epi m fini. M chwazi sipòte yon moun, m chwazi bay moun nan yon love, m wè sa deranje yon pakèt moun, moun yo ap joure, moun yo fache, moun yo sesi, moun yo fistre kòmsi Dante ret avè yo. M pa yon janm pase maladi ret a moun. E zafè menm kay moun mwen pa manj. M pa al nan fèt lakay moun, m pa al nan babekyou lakay moun se E pou jou pèdi rezon w lè m ka rantre nan kolangèt manman w pou m ka rantre dirèk. Paske m se yon moun ki trè frekan. M se yon moun ki trè frekan. E sa fè m pa al nan babekyou, m pa konn al nan fèt, m pa konn al nan maryaj, m pa al nan jan de bagay sa yo. Se pou lè jou moun nan pèdi wout li, li vin ranse avè m pou m ka rantre nan kolangèt manman l dirèk. M pa konn nan bese devan pèsonn. M pa konn nan bese mande moun silvouplè. Nan. Se le jou w pèdi wout wou an pou m ka antre nan koulant gèt manman w dwat. Yes. M pa konn rann moun sèvis m ap mande yo ti 150 dola, 200 dola. Pa janm rann moun sèvis sa. M wè anpil nan nou nou fache, nou sesi, nou fistre. Hey Becky mele moun dam. Vin bat mwen. Vin bat mwen. Ou konn sa bella. Nou pa gen anyen n ka di de mwen. Nap fe fo whatsapp o dan tete nan pale a Jenny Queen. Mwen menm. Menm paj Jenny Queen sou Facebook m pa konnen. Menm paj Jenny Queen sou Facebook m pa konnen. Fo promote YouTube. Atis mwen. E pou m ta promote YouTube lan. M pa atis. M pa oo. An paske m konn chante a. Non m pa gen foli. Pwomote youtube mwen menm. Jenny Queen son moun li ye. M son moun. Menm si m te nan panal Jenny Queen. Men m poko janm konn sak rele panal Jenny Queen mwen. M poko janm menm paj Jenny Queen m pa konnen. Mande m paj Jenny Queen m pa konnen. Ki mele bounda mwen. 150 dola 200 dola paka fè anyen pou mwen. Sal pral fè pou mwen. Lap achte 2 boutèy remi maten m bwè. That's it. That's it. Kman nou ete anpil nan nou nou fistre nou fache nou sesi nou sela the fuck oh m tap mande promote YouTube mwen menm promote YouTube atis m ye m tap mande promote YouTube lan kounya la pou nou fè zen nou just kreye yon fo WhatsApp nou kreye yon fo mesaj epi nou just lage bon poukisa m pa montre nimewo telefòn mwen m pa gen 2 nimewo ni 3 nimewo m gen yon sèl nimewo. 857 205 88 68 Mwen sèl nimewo Trè popilè Epi tou Si m ta bezwen pwomosyon Pou ou youtube mwen M ap rele Wilfrid M ap rele Guy Wewe M ap rele Dodo M ap rele Karen M ap rele Kit Kat Se menm jan video For Real la pral soti la a M ap bezwen pwomosyon pou For Real M ap rele Guy Wewe M ap rele Wilfrid. Map rele kitkat, map rele carel m di yes m gon video kap soti m bezwen pwomosyon. Kounya nou m ta kontakte pou pwomosyon m? Ebyen nou fou monchè. Banm di nou, pa paske m sou Facebook ansanm avè nou pou nou panse m nan menm panye. Ou wè ti bagay sa yo rele etchemay la? Depi 2011 map goumen ladan, m fè bal, m fè pwogram, m fè club. M gen relasyon a 2 atis, m gen relasyon a 2 djazz. Bagay yo rele group whatsapp forum map fè sa depi 2011 forum etchemay forum zepete map fè yo lontan m nan kenpòt 25 forum e plen lòt forum mwen te ladan m kite m plen forum mwen te ladan m kite si m te bezwen gen si m bezwen gen relasyon avèk atis m genyen l deja se jis ke m pa m pa yon moun ki renmen fè foto m pa yon moun ki renmen fè video avèk atis paske atis se yon moun menm jan avèm li ye se jis ke ti popilarite l gen anplis mwen chante l konn chante. Video l konn fè? Aktris li ye? Dat map sipòte Blondedy plis pase 12 ans menm yon foto m poko janm fè a Blondedy. M nan tout pwogram li, m nan tout bal li, m pa janm gen foli fè foto. M pa janm gen foli parèt nan video, m pa janm gen foli pou atis ap site non m live. M pa gen foli sa yo. Lajan sa pa banm kòb. Depi sa pa bagay ki met kòb nan pòch mwen l pa entèrese m. Pa janm gen foli sa yo. N ap chache tout mwayen, n ap chache tout wout pou nou pran pwosè nou ka blaze Dante. Nou pa ka di anyen de mwen. Paske m pa konn al kriye nan kachap zèl pèsonn. M pa konn rele pèsonn pou m di l Dante grangou silvouplè fon jan a Dante. M pa janm rann moun sèvis sa. M pa konn janm rann yonn nan nou sèvis sa. E m p ap janm fè l tou. Se yon fason pou m ka toujou gen libète despresyon m pou m di sa m vle lè m vle jan m vle pito. Yes. M pap janm fè l, se yon fason m ka toujou gen libète despresyon m pou m ka di sa m vle, jan m vle, jan m pi pito. Pou m ka toujou kale bounda m jan m vle. Nou fache paske Dante ap bay Fednaelle love. Nou fache paske Dante ap sipòte Fednaelle. Epi. Vin bat mwen. Vin bat mwen. Mwen mtou di nou sa. Nou pa gen anyen ka di de mwen non. Apre nèg zonyon an. Sa n ka di ankò. Anyen. M pa konn drive lakay nou. M pa konn drive nan inbox pèsòn. Pa gen yon moun la k ka di m konn drive nan inbox. Pa gen yon moun la k ka di m konn rele telefòn yo. Pou m nan bay blag avè yo. Pa gen yonn nan nou la k ka di m konn rele telefòn nou pou m nan bay blag avè yo. Pa gen yonn nan nou la ka di m konn fè wout nou. Pa gen yonn nan nou la. Pa gen yonn nan nou la ki ka pèmèt nou ansanm avè m konsa. Pa gen yonn nan nou la ka pèmèt nou fè sa. Se bouda m laj, m pete laj. Bouda m pa won m ap pete kare. Nan. M mete zago m kote l ka rive. Dayè nou wè preske chak mwa Dany te vwayaje. Dany te toujou an vakans. Dany te toujou an vakans, Van te vwayaje lè vle. Dany te moute avyon lè l vle. E Dany te pa konn rele nou pou l ap mande achte tikè pou li. Non. Dany te pa konn rele nou pou l ap mande achte tikè pou li. Dany te pa konn rele nou pou l ap di o silvouplè sesi sela selòt bòt. Dande pa konn fè sa. Wi, lèm gade m wè gon fi konfizyon ant fanatik Fednaelle e fanatik Blondedy, mwen menm antan kon moun ki apresye Blondedy, ki gon aksè a Blondedy, ki gon aksè ke m ka rele telefòn Blondedy. Lèm gade m wè gon konfizyon ant fanatik Fednaelle e fanatik Blondedy yo, kisa m fè? M rele Fed, m pale avèl, m rele Blondedy m met sou liy nan nou fon bèl konvèsasyon epi. Sa deranj ou epi. Paske se zen nou renmen. Nou renmen wè yin yang nan. Nou renmen wè yonn ap joure lòt la. Se sa k enterese nou sèlman. Se zen. Se zen k enterese nou. Nou pa renmen wè lapè. Nou pa renmen wè de moun byen. Nou pa renmen wè de moun alèz. Pou n ta alèz la fò ta gen gwo zen ant Fedna e Ala Blondedy. Se sa n ta renmen. Se sa n ta renmen. N ap chache tout jan pou n foure yon zen, pou n chache yon pawòl anpil. Se sa n ta renmen. Widen te fè ou pale. Moun yo pa gen anyen antre yo. Moun yo pa gen anyen antre yo. Mwen m bay zen an pa enterese m. Bon, sa k gen nan zen? Sa zen an fè pou mwen? Bon se pa fot yo tou non se paske tèlman yo jwenn epav paske tèlman lè gen zen gen 2 mil moun 3 mil moun kap gade yo jwenn epav se sa fè yo toujou dèyè zen pou yo ka toujou jwenn epav vin gade yo pou yo ka toujou jwenn epav vin gade yo se nòmal pou yo toujou dèyè zen fon ti live edikatif la wap pale de bagay se yo pap jwenn moun vin gade w men depi se zen wap nan 3 mil 4 mil moun alèz alèz si se nan koulangyèt manman moun mwen tap antre la m tap gentan nan mil moun. m tap gentan nan 2000 moun si se nan koko manman moun m tap antre la m tap gentan nan 2000 moun paske yo tap renmen zen se sa nou sipòte se sa a nou renmen enben nou pap jwenn Dante nan ling sa a nou pap janm jwenn mwen nan ling sa a paske m gen de gran branch m gen twòp gwo kontak ou pap janm jwenn mwen nan ling sa a kontak mwen yo pap dakò m nan ling sa a moun mwen byen avè yo moun mwen frekante m chita m bwè klen avè yo pap dakò m nan ling sa a. Wi, m ka toujou griyen dan m nan zen moun. E nòmal pou m griyen dan m, kòman m pral fè strès mwen pase? Men w pap jwenn mwen nan epav, volim epav ka fè inèdtan, dezèdtan live. M pa epav nèt. La pi dò al fè Uber. La pi dò al fè DoorDash. Dezèdtan live nan, dezèdtan DoorDash m ap gentan fè 70 dola yo. Pou nou epav nan eta sa a? Poko janm konprann menn. Nou renmen wè yn hang nan. Nou renmen wè goumen an. Nou renmen wè yow. Tout moun granmoun. Jiska prezen mwen peye bil telefon mwen. Jiska prezen machin kanva moun dam nan se mwen kachel. Jiska prezen bil mwen mwen peyel ou konn peye bil mwen. Dande konn rele w li mande w? Ou konn bay Dande manje? Ou bay Dande bwè? Hein? Pa Jante a se pou ou li ye? Bon menm si se mwen ki te premye choute. Menm si se mwen ki te premye pale l mal ok m te premye pale l mal lè m vin konn zen an m pran pou li kounye a m kanpe avè l epi sa k genyen? Sa k genyen wi wi menm si se te mwen wi bon kounye a m kanpe avè l m pa kanpe kont li m kanpe avè l kounye a sa k genyen? Sa k genyen? Pakèt ti grangou m pa pran kòb nan men moun non. M yo pat banm kob poum te choute sou li ni yo pa banm kob poum pran pou li non. Ou jwenn kob ou fè job ou. That's all. Ou jwenn kob ou fè job ou. Mwen menm m pa konn pran kob nan men moun, m pa konn nan ti kriye pou dola. Jamè m pap nan pozisyon sa. Mta pito mouri demen maten. Sim paka gen libète despresyon m pito mouri demen maten. Si m pa ka ouvè djòl mwen pou m di sa m vle m pito mouri demen maten. E se yonn nan rezon ki koz Ayiti pap janm chanje paske nou gen yon pwoblèm konsyans. Se yonn nan rezon ki koz Ayiti pap janm chanje paske nou gen yon pwoblèm konsyans. Tout tan nou pa pran yon ti prise de conscience Haïti pap janm chanje pou nou wè se nou ki problème nan. Tout tan nou pa pran tout tan nou pa rezoud problème conscience nou an Haïti pap janm chanje. Nou toujou wè vle mal pou lòt.

That's it! Menm pa oblije paske mwen pou map pale de Fednaelle pou se Jenny Queen mwen oblije ap desann. Pou map pale de Jenny Queen pou se Fednaelle mwen oblije ap desann. Se pa fot nou, se paske nou pat lekòl. Nou pa konn fè disètasyon. Si nou te konn fè disètasyon nou tap konn kòman nou voye emisyon. Mwa je ete a lekòl, se CSM de lekòl frekan. Ann soumoun. M fè tout segondè m CSC m te lekòl. Men yon bèl lekòl cheri. Haa malere pa al CSC non. Pov pa antre CSC. Te yon bèl lekòl. Jacques Antoine Auguste. Te yon bèl direktè. Nèg ki fòme. Pa paske m nan mitan nou pou n panse m menm moun avè nou non. J te a lekòl. Wi. M konn fè disètasyon. Si m vle m ka pale de Fednaelle. Tout jounen sa m pa janm lonmen non Jennifer Duprel. Paske m te lekòl, m t konn fè disètasyon. Ou menm ki pa t al lekòl ki t anba mwen abaya ki gade w baz. Abaya ki gade w. Ou pa t al lekòl, ou t anba ban, ou pa t nan bon lekòl, e poul ou te konn pran abaya ki gade w mwen m te lekòl baz. Men Babiola m de lekòl. E m leve nan bon fanmi tou. Leve nan bon fanmi tou. Pa konn nan mande moun. Leve m jwenn tout afè m lakay mwen. M pa konn drive nan lari tankou al jwe foutbòl. M pa konn jwe bagay sa yo. Lè gen lakou pou m jwe foutbòl. Leve byen. Fanmi m pa t milyonè vre. Men nou pa pòv. Nou pa pòv. Nou pa pòv. Al nan. Pa fè sa. Pa fè sa baz, pa fè l konsa. Dakò, kòb la tonbe, kach la tonbe, kach la tonbe a kondisyon pou desann Fednaelle, kach la tonbe a kondisyon pou pale Fednaelle mal, kach la tonbe a kondisyon pou di tout vye bagay mal de Fednaelle. Bon. Ki bouzen epi? Bouzen e siyati fanm. Bouzen e siyati fanm. Ki bouzen epi? Sak nan menw lan e pa bouzen li menm. Ou son boko baril. Chit mesye. Ki bouzen epi? Li bouzen epi? E ou menm? Ou a bouzen tou menm? Poukisa yo poko ba ou. Pou se siyati fanm li ye. Chache yon lòt jouman pou n bay fanm. Chache yon lòt jouman. Bouzen e bouzen e o se gran bouzen gran lame de bouzen. Mwen mwen men lè fanm nan parèt pou tout moun wè son gran lame de bouzen I love that I like that yo. Mwen menm fanm kap fanm mwen an depi l parèt yon kote fò tout moun di shit Dante gon bèl bouzen nan men l. Yeah, Dan te gon bèl bouzen. E sa fè m renmen fanm ki kare. Yon fanm ki kare. Depi fanm mwen pa ato kote fòk tout je fikse sou li. Wè epòk mwen e Malie te ansanm, Malie te pi bèl fanm. Epòk mwen ma Mayline dan zanmi depi bèl fanm m bon ou konnen si m pap fon toune avèl Mayline depi bèl fanm pasel te nan bon swen pasel te bon fanm nan menm lap pran bon swen e sa fè depi yon fanm kite avèm li tou de jwe paske mwen m konn kòman pou m trete fanm mwen ak yon ex mwen pap mande m toune non si w jwenn yon ex mwen si w jwenn non regrèt la ripòte paj la se paj la ripòte pa live la yap desann se paj la. Sou je nou ex mwen pap mande m tounen m pito tiye tèt mwen pa gon ex mwen pa konn mande m tounen non te mèt 10 15 ans plus tard lap toujou kole nan moundam wi paske m trete fanm mwen byen m konn kòman yo trete fanm so epa si nap mal mennen epa fot mwen ti mesye ti mesye epa fot mwen si nap kriye pou 150 dola cash app al travay nan yon migdanoz. Al travay non Wendy's bay lè a fè Uber bay lè a bay lè a ti mesye al bay lè a e pa fot mwen pou l oblije fè 3 zèt ta yo bay nèg yon 300 dola pou pou 1 mwa nèg yo fè yo te oblije fè 7 live ap radote.

Se pa tout moun non ki filozof kal lekòl. E paske ou fè filo ou panse ou son ti filozof non. Se pa paske ou gen bak 1 bak 2 ou panse ou son filozof non. Se pa paske ou tal lekòl non pou panse ou fòme. Men lè wap pale, lès mwa te di kèlke choz. Pou le moman la, Fednaelle se l'intensite ki fè mache le mache, si le mache. Si tu as compris tu as compris c'est l'intensité qui fait marcher le marché sur le marché et le chalet a la nan moman an elik chalet a et ben ok bal sak pou li an nan moman an la balil m fini tou wi Ae de moun m gen m la m sipote blon de di fednael epi sak fache anbake vin bat mwen vin bat mwen wa yon poète Wa gen adrès lan? M toujou nan menm adrès la. 60 Siget Drive Naples. Toujou nan menm adrès la. Vin bat mwen. 2 fanm la sou nèt lan la. M mèt fè sa w vle w pa ka kanpe kont yo. E le Blondedy Fednaelle. M pa konpare yo. Dayè. Tan yo pa menm. Tout ap fè bèl mouvman. M pap janm konpare yo. Men m apresye tou 2. M renmen tou 2. E m pa ta renmen okenn pwoblèm antre yo 2. E pi lapè. M vle lapè antre yo. M vle lapè antre nou. Map sipòte Blondedy day one 2009 jiska ojodwi m poko janm pran yon goud nan menl poko janm pran yon goud nan menl e m pa bezwen yon goud tou pou m bal love lan m deplase mal ayiti m deplase mal nouyòk m deplase male mayami m peye otèl mwen m peye machin mwen m pa janm rele okenn moun mwen mande mal ayiti m fè 2 semèn ayiti 3 oktòb m ayiti m pa janm rele okenn moun mande yon goud. Moun pa peye tikè m, moun pa peye machin mwen, moun pa konn kòman m manje, moun pa konn kòman m bwè, m pa rann moun sèvis sa. M deplase m al Miami 2017 et je bits, 2018, fevriye 2018, e te, kòman rele bagay sa, bagay fèt lanmou an, Sen Valanten 2018, m al Miami, m byen distrè m, Mila te la, Mila te la lè sa. M distrè m vye moun dan m male epi dan tisèt ma nan mande moun fè foto m ni bagay Bay otèl mwen bèl machin mwen map byen vire dayè m te gon bèl Range Rover anba bounda m se nèg ou m konnen m frekan te gon bèl Range Rover anba bounda m m al Ayiti menm penp lan e si m pat gen bal 7 oktòb 7 out lan la m ta pral sendomeng e paske m gen bal e m garanti fò m al wè store a nan dezyèm semèn aprè a. Map still ale paske m gen bal 7 out lan klass ap Boston 7 out ki fè m pa pral sendomingo m tap toujou ale e m tap m patap janm rele nou pyès map mande silvouplè m pap rann janm rann nou sèvis sa kontinye kriye pou 150 200 dola men pa mete m nan lis lan Lè w anvi pale retire non sa nan bouch ou. Respekte non sa. Ti non Dande a respekte l. Respekte non sa l pa konn kriye pou dola. Hein hein. Li gendwa gon lòt pwoblèm lakay li wi. Don pa gen moun ki pafè. Men l pa kriye pou dola. Li pa manje lakay moun li pa bwè lakay moun. Li gendwa gon lòt pwoblèm pa gen moun ki pafè. E l pa trèt tou. Li pa trèt, li pa konn manje lakay moun, li pa konn bwè lakay moun. Li pa trèt, li pa konn manje lakay moun, li pa bwè lakay moun. Li pa konn kriye pou ti 150 dola. Sim te bezwen lajan mtap tounen a Mayle a lap mandem tounen kounal ap fè kob mte ka tounen avèl lèm ta Mayle son malerèz li te epòk mta Mayle malerèz li te so sim te bezwen kob mtap di cheri ann tounen lòt semèn lan ou te wè map ouvè chòp cheve pam tou sa k di w sa pap fèt pa gen anyen k di w sa pap fèt non. A ganyen kdou sa pap fèt. Si fanatik yo vlem tounen a Maylie, mpa renmen chwa map oblije tounen. M konnen, si nou pat konn sa m tou konnen, bann landjèz. Timoun yo landjèz wi mesye. Timoun, ale dous wi bann, dèfwa l anmèdan.

Janm tande Dante gon fanm menm sil pran lòt nèg poul pa tou nan mouda Dante Janm tande Dante ka gon fanm menm sil ta ok klè. Depi wè Dante te gon fanm li te fè pran kipòt lòt nèg la bullshit sa vle di nan betiz lap panse nèg la kèl pap ka geri vre paske sa Dante kite yo paka efase woyy sa Dante kite yo paka efase. Pale wè Yves Saint Laurent te voye album an but m pa bezwen Yves Saint Laurent ankò voye yon lòt. Ay Malik te voye pa fè sa mwen Yves Saint Laurent Eklere Eklere yo a fin sòt Lakay sere gen Grenn nan mounda Fanatik yo Ret la dan sere pa okipe moun Menm si ap di nou Menm si ap di nou se sou sèl la ou se sou sèl lòt bò di yo sa. Bouzen se siyati fanm, tout fanm se bouzen. Wap dil bouzen ou menm. E ou menm dim ki moun ou ye. Si yon nèg gon fanm pèsòn pa tchekel se ke l gen pwoblèm e yon nèg ki manje kochon an e ou menm di m ki moun ou ye ou menm k ap rele l bouzen di mwen kiyès ou ye w ap mache di l son manman bouzen e ou menm di m kiyès ou ye pandan w ap mache di l bouzen fò w pale de tèt ou. Genlè ou panse yo pa konn ou menm wi fanm gwo vwa a. M ale bay. Babay tout moun ke Bondye beni nou. Bon weekend. Aswè a anndan tanbou fò wi lap jwe djaz map jwe anndan tanbou aswè a. Si gen de twa ti medam Boston ki ta renmen vin anndan tanbou nou mèt vini nou mèt vini just rele telefòn mwen mwen ka mete nou sou guest list. Djaz mwen ap jwe andedan tanbou aswè a e m pral jere bagay son an la. Si gen de twa ti medam Boston ki ta renmen vini.

Epi 7 out Classy This Baby anndan Wonderland 29 out sou bato a n ap vini 11 sektanb n ap vini 7 oktòb n ap vini Ayiti I miss you baby Moun Ayiti yo ke Bondye beni nou Babay Bizou pou tout medam yo I love you.